Bonswa. Bonswa bèl sèm, ki kote ou branche nou la?
Mwen Florida. Ok.
M pral anfle w avèk kesyon wi cheri. Ok.
M ap repete sa m ka reponn. Non, pa gen pwoblèm. Talè, talè. Mezanmi, kòman ou rele bèl ti zanmi? Mia.

Ok good. Gon vwa ki dim non gen gwo dèyè wi.
Non m pa gen gwo. Ah m ap fenk cheri. Anmweyy. Mezanmi ann poze l konsa. Gon moun ki dim ou son fi sansyèl anpil. Uhmm.
Ki moun ki di w menm? On vwa oubyen yon moun? Yon moun, yon moun che, yon moun ki envizib. Epi abone avèk bèl ti zanmi sa. E Non, non m serye. M serye, cheri ok, m serye. Men kesyon yo. Premyè kesyon. Si w avèk mennaj ou. Ou gen pou manje youn nan twa pla sa yo. Poul boure, zonyon, yon pla zonyon, yon pla poul boure. Se pa menm nan cheri. Si wap mka sèmante e pa mwen ki fè 4 la. Yon pla zonyon, yon pla poul boure e 2 baton kannanana. Mi longè yo. On plas zonyon, pan anana, poul boure, berejen. Sa w t ap manje?
Poul boure. On pla poul boure, 2 baton kan anana.

Tamia jwenn yon abone So Ti zanmi w bay pwoblèm menn Se sa fè m di w wè menn Lè wap fè live la konsa menn Se kòm wap ekspoze m a yon danje moun yo pa konprann Yon bèl ti moun tankou w Yon nèg ap live li kwaz ansanm avè w Li sipoze di w sa Kèt sa kap pase konsa Oh waww
Non vrè ou fo Gade m nan zye.

Vre ou fo? Umm petèt. Ann fè koze n fè lòbèy. Ou konnen w gen bèl je anpil?
Aww mèsi. Ou konnen w gen bèl bouch tou? Anhan mèsi.
Èske w renmen bo? Ou se fi sa k renmen bo? Gad donk.
Ya m renmen bo anpil.
Ant peze kou, tap, oubyen mòde, sa w t ap chwazi? Peze. Yon bannan peze. Poz la yon gason depi w fèt. Sa ka rive m wè yon moun m renmen li but m pa janm rive sou li.
Ok. E ok, ak Beton te wè Stanley te renmen Stanley. Mwen yon kote ou yon kote, kisa w tap fè pou w atire m, pou w kapte atansyon m?
Bon, m s on moun, lè m on kote m poze, m pa janm kòmsi ap pede mache pou moun nan wè m. M pa ta, m pa konn sa m t ap fè.
Èske w konn mache? Ou mache byen?
Wè, pou mwen menm wi.
Vrè ou fo, ou s on fi ki kout? Mh. Manti cheri ou wo, pa fè sa. Pa fè sa. Ok, ba nou prèv. Fon ti kanpe on segond m avan n kwè.

Ok. Ki kote ou achte twal jeans sa?
Ki kote ou achte twal sa Jezi papa? Non, ou wè jeans lan? Twal jeans lan gon jan l fèt. Oh, moun sa Love Mickael. M wè foto m ki sou pwofil ou, tou pran dezyèm pozisyon an. One love. Tou pase pran yo 2 a mwen. So cheri ann pale. M pa ka fè kòlè. M pa ka pale anpil. Ok.
Wè la m trè fache. Fè m fon ti souri. Stplè. Wè nan fè m souri. M fasil wi cheri, m fasil. Wè menm tou di sa mwen menm. Si mennaj mwen al dòmi fache ansanm avè m e li k vle.
M son moun ki fasil cheri. Annik souse tete m lan epi gade m ap ba w tout sa k nan pòch lan. Ok annavan annavan annavan. Cheri kesyon pi rèd. Èske sa rive w deja gen fi k koze avè w? Ahm non m pa konnen kan gen kan ap ekri m sou Instagram men m pa vrèman reponn m pa konnen. Ok ok ok men sa poko janm tante w menm pandan yon segond nan lavi w pou kole dan sou yon fanm? Kan ou wè fanm nan bèl ou di humm ok good dakò. Kisa w renmen nan show sa? Plezi an, vibe lan.
Mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi tout moun kap fè koze nan live lan m renmen sa anpil m renmen tout moun kap tapote yo nèt sa m vin renmen l pirèd mèsi pou tout moun kap pataje ooh m renmen sa nèt m renmen pataje yo anpil e mèsi pirèd toujou pou tout moun nèt di manyè ou di nou ki kanpe la tèktègèdèk nan 1100 moun nou fèk kare tapote bò goch lan fèk kare sou li wè nimewo 1 an. Foto m ki sou pwofil lan m pa konn ki moun. Anonim, dezyèm nan Azuren, fè koze, abone ansanm avèw mwen. So cheri dim yon grenn bagay avan avanm pran yon lòt moun. Sa w vle ou mèt dim.
Oh ok m ta renmen wè mennaj ou.
M pral reponn ou cheri, m pral reponn ou kounya la. Depi entènèt mwen bon m ap reponn ou, men depi w wè m friz tou konn entènèt la pa bon ok. Oh. Non sa konn rive pandan m ap pale konsèy epi entènèt mwen rete lib. Oh kòman fè si lèm pozo kesyon an poul friz li pa friz non sa se ouk stop.
Poze So mennaj mwen la cheri but on lè lap afiche Em dim sa jou m pa gen mennaj m pap di sa sou rezo a tou. Ok.